Epa konsa ralon frenk kouto nan koum. Li di sim gen malè m dousa lap kontre sa mav lap tchwem. Mwen menm di mwen menm pa konn pè moun mwen menm fòm dousa mwen menm. Poun konn kòman poun kap jije avè nèg sa fòn kenbel poun mennen bay la polis. Kòman mwen pral fè jwe? Nap kenbel poun mennen bay la polis. Jan wap dim pawòl sa a la se konsa e misye k fin gate epiyon an mwen. Piyon la jan wè map pale avèw la ou wè sam tap diw la? Eske w wè? Lè map rele piyon m pa ka jwenn piyon. Piyon tout kote nan lari a m pa konn kote l ye. Avan yè m pèdi yon kòb anndan m pa konn kote kòb la pran. Kounya w jwenn piyon ap fimen. Anmle pa fefe Ann ale we baton sa ak manchèt sa Jodi a pou m fè jistis pou m jwenn kote misye ap moutre piyon fimen an paske bagay sa mwen menm pap sipòte l non. Yon sèl ti gason m gen e li k tout byen m Pou misye pran nèl metel fimen Si misye bandi piyon pa ka bandi. Eyon kòd sa jodi a fòm lansel a kòd sa poum fèl peye tout frekan li sot fèm yo la avèk kouto sal te mete bò koum nan. Baton sa, manchèt sa, kòd sa jodi a nap mare gason, nap mete gason ba baton, nap mennen gason bay lapolis. Ann ale Black Pepe. Non monchè Black Pepe sa bagay gadel konsa.

Piyon, det map tann ou nan jwet la gade ou gen lajan ou pa janm vini menn. Ou konnen baz la ou ki voye mach pou baz. A monchè pran ti kob sa ou gen nan menw nan an al nan jwet la. M gon plan pou ou men kisa wap fè. Wap bon mwen map kenbel pou ou. Le fini ou a jwenn mwen nan jwet la ou met 2 men nan tet ou kouri di manman yo vole kenbem li pran kob la. Ale di manman w sa. Ou konnen fòn jwe jwet la monchè. Fòw gen kòb bon ou gen kòb wap achte lè fini ou pa al nan jwèt la men fè sam diw la men ale di fè sa manmanw ap konprann ou. Mpap fè manmanm sa manmanm pap pran nan bagay sa li pap pran ladann. Wap kenbel pou mèt lagel. Wap met 2 men nan tèt ou ou pral di manmanw vòlè kenbew li pran kòb la ale ale ale.
Woy vòlè pran kòb la vòlè pran kòb la.

Monchè black fefe, David fèm yon denyè kou. Nou konn tande denyè kou, sa son denyè kou black fefe. Kareman misye ale lakay la avèk yon foto mwen avèk ti kouzin mwen an, m kontra ti kouzin nan alon lari a map pale avè li. Map rakonte ti kouzin nan kòman poul viv pase yon pakèt jenn gason nan lari a k pap regle anyen. Poul pa antre nan sèk nenpòt moun.

Depi ou gen kob nan menw m pral chèche misye epi poun fon fen avè David sa. An monchè Black Fefe ou konnen si se pou kob nou ka pa gen kob la fèt men ou konnen nou gen vye chwal nou gen vye kabrit nou gen vye kochon la nap vann youn monchè nap aranje sa Black Fefe. M konn sa pè Leon pase nou bezwen pou pwoblèm sa rezoud. Afè tripotay sa a, misye genlè pran l pou yon metye, men m konn tripotay pa metye. Blè Fefe, Men kòman w panse menm misye ka rezoud pwoblèm sa a pou mwen, pou m pa janm wè Davina ankò? Monchè, depi misye vini n ap pran l, pase n ap pran misye nou met misye nan depo, n ap met misye nan yon depo, ou pap janm wè misye ankò menm, menm di.
Ayayayayayayayay! Blak Fefe, ede m aranje sa, ou pap pè di sa non, ou konnen kòman bagay yo ye. Non depi lontan e granmoun mwen.
Depi rekòt bon.

Jan nou chita la nan ti lonbraj sa a, kòman n ap viv byen? Pwokipe David, kote l soti, ap mache fouye bouch nan fwaye mwen avè w. Chak pawòl li ba ou, ou pran. Mwen menm menm, se senpman pwoblèm sòp mwen w ap ban mwen nan kay lan. Men cheri, ki lè w ap chanje konpòteman sa a? Ki lè w ap sisprann pran pawòl? nan men moun mwen toujou di w sa cheri se pa jodi a map di w sa gad pou wè kòman lè moun nan vini l ba w pawòl la bon gade sa l fè avan zyè la li pote foto m foto m ba ou a kiyès map pale avèk kouzin mwen map pale yon bagay konsa ki rive devan w. Eske ou pa wè la moun nan son bagay lap fè li pa menm konnen. Men cheri m pa kache de di w fò nou chanje bagay sa nan fwaye a wi. Wi cheri sa w di a se sa l ye wi fòk nou mete tèt nou ansanm pou nou viv byen nan fwaye a pou moun ki ap gade nou pou yo wè moun kap foure bouch la pou yo wè tripotay pa yon metye vrèman vre sa w di a se sa fòk nou yon egzanp tou pou piyon paske si nou menm nap mal viv Piyon li menm li pap byen viv deja nan chemen sa piyon lage a la, si nou ap mal viv piyon pap byen viv li menm fòk nou byen viv pou nou soti yon egzanp pou piyon demen ok. Cheri avan je ou wè sam fè piyon pou sa piyon fè a. Wi m te wè l. Fòke ou menm ou toujou la. Ou edem veye piyon wi. Wi m fè sa.
Fè sa pase. Cheri li David wi. An!